Dènye aktyalite entènasyonal la se definitivman gè Etazini Izrayèl kont Iran e yè se te yon gwo teyat nan moman ke genyen yon iltimatòm ki tap rive nan bout kote pou l te rive a sa vle di a 20 tè epi toutakou gen yon akò ki jwenn valè yo se lemond ki gon soulajman paske anpil moun te vle genyen oubyen yon arè gè la oubyen yon seselfe men omwen gon akò e yo jwenn yon seselfe valè yo. An efè, lemonn jwenn yon soulajman paske sa ki te prevwa pou te fèt, selon sa ke Donald Trump, prezidan ameriken an te di ke l ta pral fè, li te menm di l an sè mo, n ap repete l, li te di ke l ta pral fè Iran tounen yon lanfè si yo pa t dakò a sa ke li te mande pou yo fè a. Kisa l te mande pou yo fè a, Jacquelin, se louvri pasaj sa a, se yon pasaj enpòtan, pasaj sou dlo sa a ke nou rele, ke yo rele, ki rele dayè pasaj Detwa Dòmuz lan. Donk se yon soulajman vrèman paske sinon se t ap la katastwòf, Jacquelin. Definitivman, paske prezidan Donald Trump li menm li di ke se efase l ta pral efase yon sivilizasyon. Donk nou imajine nou ke sa l t ap di a se yon solisyon radikal kote li ta pral ratibwaze peyi Iran men nan moman nou rive pa egzanp jodi a nou rive nan karantwityèm karantyèm jou gè la paske l te kòmanse le 28 fevriye E jounen jodi a, sa n ap suiv la s on seselfe. Gen anpil moun ki di s on seselfe ki frajil, paske jis nan moman la, gen menm Iran ki ta di ke gen lè Izrayèl gen de lè enben fè kèk frap. Donk jiska prezan Valerio, se yon seselfe frajil, li la pou 2 semèn e Iran prezante 10 pwen e di pwen sa yo, on se demande e ki jan fè ke yo jwenn kan menm yon akò nan di pwen sa yo ki de di pwen ki vrèman nou ta di an favè Iran. Men fò n di ke Valerio, de pati yo revandike la viktwa e la Mezon Blanch avèk tout Prezidan Donald Trump yo kwè ke se yon viktwa ke yo ranpòte nan gè la pandan ke nan Teheran, pi presizeman, enben moun soti nan lari, enben gwo festival, moun pran lari ap di ke yo ranpòte la viktwa sou Amerika. Donk, se sa la guerre, se sa la communication de la guerre, chak moun gen yon naratif ke yo kenbe, e naratif la toujou an favè yo pa rapò ak pozisyon an e se sa nou wè pandan tout gè sa e mwen renmen deklarasyon moun ki di ke la premyè viktim d'une guerre c'est la vérité e nou kapab wè sa li ilistre pandan gè sa Valerio e tankou dil de twa dòmoz la Valerio se yonn nan ki yonn nan kle ki nan dispo yo Valerio.
Tout a fè. Detwa Donbuz la se li ki sanse, m ka di, pèmèt ke seselfe sa rive jwenn an kèlke sòt. Se enterè ki gen, ki an je yo. E yon seselfe ou di talè a la ki frajil, mwen ka menm ajoute sou li yon mo ase enteresan ke m ap itilize ki yon seselfe sispèk. Li sispèk paske de tanzantan gen ti frap ke Izrayèl ap bay. Iran tou, daprè sa Izrayèl di, li genlè bay ti frap anba vant, jan nou kapab di, nan gè sa a. Antouka, se ki èt enteresan se ke. Jiska prezan, e ben se premye fwa Tokyo a rive ofisyèlman jwenn yon antant. Men ou sot di talè a la, e vrèman m'ap repete aprè sa, aprè sa ou te di a la, e petèt moun ki te di l tou, la vrè viktim dans une guerre se la vérité, ki moun k'ap konnen verite a pou tout bon vre? Verite a nan ki sans? Yon bò nou jwenn ke nan peyi jisteman Mwayen Oryan yo, e patikilyèman enfòmasyon k'ap soti nan peyi Iran, y'ap montre ke gade non se la viktwa Iran genyen, paske kanmenm Pou la pèsepsyon, se la pèsepsyon ke n ap analize la, pèsepsyon an se ke ou pa ka kanpe anfas yon gwo olyat kouwè Lèzetazini, yon pwisans di mond, epi li, ou fòse l, an kèlke sòt ou fòse lame pou li dakò antre nan yon sese l fe ansanm avèk ou, pandan ke prezidan an, chèf peyi sa a, jisteman, lòm le pli pwisan di mond, te gen tan voye pinga ba ou, di ke l pral efase w, li pral fè peyi w tounen yon lanfè. Donk li sanse retounen sou. A wi, li la pou mwen se se konsa nap analize pèsepsyon pandan ke nap pote enfòmasyon ba ou, men se la pèsepsyon ki fèk wè e le mond e le rès di mond ap gade bagay sa avèk yon zye yon ti jan e kirye pou wè ke a bon Lèzetazini kanpe men gon rezon pou sa nou pral gade rezon an se jisteman Jacquelin de Toit Dormuz an de Toit Dormuz an nou di pi rapidman ke se pou kòmanse an nou di ke se la ke se yon pasaj oblije pou 20 pousan nan resous petwolye a le mond E de twa dòmuz sa piske Iran sanse kontwole l sou bò pa yo, yo kontwole l non sans, enben yo bloke vàn petwòl sa. Gen plizyè bato ki bloke la nan moman la ki pa ka pase sou de twa dòmuz la paske Iran te fè menas, dayè yo mete de min eksploziv anba dlo, yo menm yo menm bon yo menm menase pou yo tire sou bato yo, gen Houthi yo ki son alye Iran avèk menm Hezbollah ki yo menm tou ap veye, donk yap veye rejyon an pou yo pa kite, pou yo vrèman bloke de twa dòmuz sa. Mwen mwen di ke son kat las ke Iran gen nan men l nan lagè sa. Men yon deploy dòmi Jaklen Joseph di talè a ki mete ki mennen Lèzetazini avèk yon seselfe pou 2 semèn, Jaklen. Wi, e 2 semèn. Valerio, e se si ke deploy dòmoz la li menm e li tankou w di l son son las datou ke Iran genyen nan men l e nou wè ke li tèlman enpòtan ke se Sou sa menm ultimatum nan te ye. Li di ke Prezidan Donald Trump di fò li ouvè. Men fò di ke Detwa Dòmouz la pa janm totalman fèmen. Paske nan moman ke tout konfli ap fèt la, gen de bato ki pase, gen de bato ki soti pa egzanp Pakistan, ki soti an Frans, gen bato fransè ki pase. Men tou, gen frè, gen frè tou, dwa de pasaj. Yo pale de 2 milyon dola, gen moun ki di gen lòt, ou konnen ke gen plizyè sous denfòmasyon, gen enfòmasyon ki di ke sa depan de la kargezon, sa depan de kantite gaz ke w genyen, lè sa, enben Iran fè yon deal avè w. Donk vale yo, an nou gade sa k fè ke nou rive nan sa nou ye jounen jodi a, an tèm de pwen yo. Gen 10 pwen ke ke Iran jwenn. Se plan ke Iran pwopoze. Premyèman, se pou agresyon militè yo kanpe, sa vle di pou Lèzetazini, enben non sèlman l sispann tire sou Iran, men pou l pa tire tou sou alye l yo. E nou konnen alye l yo, se mesye Tutsi ki nan Yemen, nou konnen Hezbollah an Liban. Valery, yon parantèz ankò, seselfe a, se gen rapò avèk Iran. pa rapò avèk Hezbollah paske jiska prezan maten an la Hezbollah pran frap seryezman yo di w nan 10 minit yo menm fè menm 100 frap gen anpil moun ki mouri. Donk premye pwen an se fen total agresyon militè. Eske pwen sa totalman respekte? M doute m fò paske pandan se tan Liban ap pran frap. Lòt pwen ankò se rekonesans kontwòl Iran sou detwa d'Ormoz la. ta sanble ke pwen sa li menm li te deja ok deja men sèlman yo mande pou Lèzetazini rekonèt ke enben Iran gen kontwòl sou Detwa d'Ormoz la. Premyèman se aksepte anrichisman nikleyè iranyen an. Twa sa se twazyèm pwen nan di pwen yo vale yo men la ankò se sak fè gè la se anrichisman iranyòm nan se pwogram nikleyè a ki Pwen sa enpòtan.
Wi, Valery, se sa ki fè ke eksplikasyon sa ke Pentagòn bay Pete Hegseth, se pwen ki se. Wi, se pwen sa, e se sa ki bay yon pwoblèm nan pwen 3 a, Valery. M pa konnen si nou kapab fè yon ti chita sou. Yo jwenn yon.
Non, fè yon ti chita sou li. Non, yo jwenn yon akò sou sa ke Iran gen dwa kontinye pwogram sa. Eske se sa ke sa vle di? Non, sa vle di nan pwen sa, paske pa bliye tou se Iran ki pwopoze pwen an, yo di w

Patikilyèman, Netanyahu nan Izrayèl pa vle ditou, menm Donald Trump di pa gen bagay konsa ditou, Iran pa ka jwenn zam nikleyè. Men fò n di tou ke gon ti eksplikasyon ki bay. Iran ap kontinye anrichi iranyòm ni an pou yon pwogram nikleyè sivil. Donk sa fè tout nuans la. Pwogram nikleyè sivil la, sa fè tout nuans la, sa vle di ke se pa. Diplomatik Jacquelin.
Wi, wi.
Donk la ankò se yon bagay pou nou swiv ankò. Donk se pou Katriyèm pwen an se pou yo leve tout sanksyon amerikèn. Yo di sanksyon amerikèn prensipal yo. Sa vle di ke gen lòt kote tou ke ki fè ki gen de sanksyon ke yo pran kont Iran. Enben, Iran mande pou tout sanksyon sa yo leve, ikonpri, prensipalman, Lèzetazini. E pi li pale tou de sanksyon segondè pou yo ta leve tou. Pa egzanp, sanksyon ke ki penalize antrepriz etranjè k ap travay avèk Iran. Enben, tou sa pou yo ta sòti paske Lèzetazini gen antrepriz ki travay avèk Iran, li di w enben depi yon moun pa gen dwa travay avèk Iran. Sa se sa yo rele sanksyon segondè. Epi anilasyon genyen loni tou ki nan kòb bagay la. Loni te pran yon rezolisyon kont Iran. Donk Iran nan di pwen l yo, li mande pou loni leve sanksyon sa yo, èske kounye a Antonio Guterres pa ta dwe konvoke Konsèy Sekirite a pou yo menm pou yo reponn a pwen sa a? La ankò nan di pwen yo vale yo, gon pwen dentèwogasyon ladan l, paske piske yo di ke fò l'ONU leve leve rezolisyon l te pran kont Iran an, enben la ankò yo ta dwe genyen mo Lonu sou kesyon an e m pa kwè ke yo genyen l paske se nou konnen se yèswa bagay la pran. E setyèm setyèm pwen an se anilasyon desizyon ke ajans entènasyonal enèji atomik la ki menm ki jwe yon gwo wòl paske gon kalite kote ke yo kwè ke gen de bagay ke yo detwi an Iran enben se se ajans entènasyonal enèji atomik la pou li menm ki pou di èske sa vre. Donk Iran mande fen presyon ak ankèt ki lye ak pwogram nikleyè l la pou yo fon kanpe sou presyon sa yo. Epi tou Sa ankò sa anpil kòb paske Iran mande pou yo ba li yon konpansasyon pou domaj ki fèt nan peyi a. Ki lè konpansasyon sa ap fèt? Pa bliye Valery nou gen 2 semèn, se 2 semèn wi pou tout bagay sa yo fèt. Epi gen 2 lòt pwen se retrè tout fòs konba amerikèn ki nan rejyon an. Sa vle di pou tout rejyon Gòlf la pou Etazini ta fè bak sou li? Wi tout baz, retire tout baz amerikèn wi ki nan zòn nan. Sa a son lòt koze. Epi dènye pwen li se fen konfli kont alye Iran nan rejyon an ke se nan Iran li menm, ke se o Liban, ke se an Irak, ke se nan tout rejyon Mwayen Oryan. Donk vale yo se di pwen sa yo ki vin kanpe iltimatòm sa paske tout moun tap vale yo tout moun tap retni souf li kòm yo di an franse paske lè w gade w ap gade lè yo di a 20 è a 8 heures sa vle di konya wap gade wap gade wap gade wap gade òlòj yeux le monde sou òlòj epi tout a kou nou tande Pakistan e fòn di te ke Pakistan gen anpil merit paske se prensipal mediateur nan mitan yo e se Pakistan ki di bon Yo jwenn yo jwenn yon bagay donk sa vle di ke prezidan pap e sal di li ta pral fè a e frape Iran e fason sivilizasyon dechene lanfè sou e sou Iran byen ke Iran te di ke se de deklarasyon ki stupid ke yo rejte yo te rejte iltimatòm nan yo rejte tout koze sa yo paske te gon lòt koze ki te vini te gon kesyon de 45 jou seselfe ki te vini. Richten Iran te rejte l, li di l pa nan seselfe, li menm l ap goumen nèt ale. Men ta sanble ke di pwen sa yo, ke se li ki pwopoze l, enben yo jwenn yon seselfe, tankou di se yon seselfe ki sispèk, se yon seselfe ki frajil, paske nan moman n ap pale la, yonn nan pwen ki nan di pwen yo pa respekte, sa ke enben Hezbollah o Liban y ap pran frap rèd nan men Izrayèl, Izrayèl li menm li di vrèman. gen de fwa w santi ke l pa menm nan, li pa nan, sou menm longè dond avèk Lèzetazini, pandan y ap pase de seselfe, yo menm, y ap frape pi rèd e yo di yo frape pi di. Valery.
Non, Izrayèl deside eradike, eradye menm, Ezbola nan Liban, Liban k ap soufri la nan moman an, yon peyi ki vrèman santi li, gade non, viktim menm, li pran an otaj. Ant Hezbollah ki sou teritwa li kap goumen avèk Izrayèl, Izrayèl li menm deja deja fò nou presize ke yo fè pye sòl, yo antre nan peyi nan fwontyè lan sou Liban pou yo mache e pou yo demantle Hezbollah. Men nan di pwen yo pwopoze e di kote Lèzetazini poko gen repons. De semèn, de semèn pral pase byen vit Jacquelin. De semèn se demen e gen dè lèzobsèvatè, lèzanalis ki di ke bon de semèn se pral Menm bagay la. Nap retounen avèk dè menas dè Etazini e fwa sa a, fwa sa a, le mond ap pral gade, enben Donald Trump petèt pral oblije pase a laksyon si, enben, pa gen kan menm, dabò, si yo rejte tout 10 pwen ke peyi Iran, paske si w bay 10 pwen yo la, gen anpil nan yo ke nou gentan analize byen vit, nou wè ke se dè bagay ki petèt pap antre nan lojik sa ke Lèzetazini pral aksepte. Men sa ke petèt Lèzetazini ap genyen ladann, se ke pou le moman, detwa Dòmizan, yo fon ti lage. Sètadi bato ap antre. Ann retounen sou detwa Dòmizan ki se youn nan pwen ki enpòtan pou Lèzetazini tou. Paske nou remake ke menm labous amerikèn nan stock market lan te yon ti jan afekte pa detwa Dòmiz sa ki te pasyèlman bloke. Iran te sèmante tou ke yo menm yo di, gade non, detwa Dòmiz sa, se kat las yo gen nan men yo, y ap kontwole, y ap fèmen l menm. Menm si pou yo ta ouvè l pasyèlman, sa se pou. peyi alye yo, peyi patizan yo, peyi ki zanmi avèk yo, y ap kite yo pase. Ki jan sa ye sou detwa Dòmiz lan? Se sa pou n gade. Paske sou detwa Dòmiz lan, kounye a la, li, yo dakò pou yo louvè l apati de jodi a. Li sanble ke gen bato k ap sikile atravè pasaj sou dlo sa a. Wi, depi, depi, depi jou avan yo, se yon kesyon de, m ta di diskriminasyon. Yo, yo pa kite tout bato pase, men le detwa l pa t èmetikman fèmen, sa vle di fèmen totalman. Enben, kounye a, yo, yo te kite plizyè, bon, gen bato ki te eseye tou, Iran frape yo pou yo konnen ke, paske vale yo nan moman nap pale la se de se de plizyè milye de bato ki ap tann pou yo pase e tout paka pase yon sèl jou yo di w se nan 200 gen moun ki pale de 300 par jou e tou sa vale yo Ayiti tou ladann tou Ayiti ap peye konsekans la tou paske ou wè le moman ke yo di yo yo jwenn seselfe sa enben gon ti desann ki fèt wi nan kèk pri men Paskel frajil enben yon moun se se avèk anpil prekosyon ke yap pran de desizyon ki gen rapò avèk pwodwi petwolye yo paske lè w gade pandan ke pwen yo ap bay konsa bon gen yon lòt pwen ke nou kapab siyale tou Valero se ke Iran fèt li menm li kanpe tou frape lè baz amerikèn ki nan peyi Gòlf yo notamman Bahrain Emira Arab Ini Arabi Saoudit tout peyi sa Oman donk Iran li menm paske Iran li menm kijan l fè E Israel ap frapel, Etazini ap frapel, li menm sal fè li ap atake lè baz amerikèn ki nan peyi Gòlf yo e trè natirèlman lap frape Israel, lap frape Israel tou. E gen dè fwa yo konn fè dè atak ki fèt an menm tan, Iran, Hezbollah epi atak ki soti nan Yemen. Il faut croire que Valerio genyen yon kòdinasyon ki fèt tou. Son gè tou Valerio ke nou gen, mesye save yo gen yon gwo mo itilize, son gè asimetrik. Sa vle di lè wap gade etazini ta ka kraze iran pap pap wi silvy paske li gen mwayen pou sa son gè asimetrik paske son gran ame la premyè pwisans mondyal e prezidan donald trump di sa avèk bokou de fyète li di ke pa egzanp pou sovtaj de pilòt yo li di moun pa janm wè sa. Li di menm pou i pale a Poutine, Poutine di i etone. Se pou misye fè anpil, misye pale fè anpil e ke yon ta di show off oubyen brag oubyen i di anpil gwo mo. Anpil lwanj. Li bat lestomak li pou lame li. Li konnen yon lame ki solid nan men l. Wi, li fè gran panpan pou lame amerikèn nan. I di nous avons les meilleurs généraux. Nou gen materyèl militè ke pèsonn pa gen. E li di e se vre Valerio lè w ap gade operasyon de sovtaj sa a. Se yon operasyon ki audacieuses pou fèl m panse ke vrèman fò gen e li fèt avèk manyè li fèt avèk e anpil pouvwa menl fèt avèk kominikasyon tou byen ke m pa konnen poukisa prezidan an revelel wi
presizyon paske gon kote prezidan di ke gon enfòmasyon ki soti se pou yo twouble iranyen yo yo moutre w ke genlè yap chache pilòt la yon kote men se pa kote sa pilòt la ye vre. Se yon lòt kote pilòt la ye. Se te pou devye atansyon, se sa, se sa. Vwala. Bèl strateji, bèl strateji.
Definitivman. E pilòt la genyen li menm yon sistèm GPS ke li menm li pa dwe ap itilize l souvan paske l vle itilize l pou se sèlman lame amerikèn ki kapte l. Paske si se lènemi ki kapte l, misye nan pwoblèm. Paske gon, yo, yo, se yon, se yon teknik menm wi nan lame ke yo itilize, Valerio. Pa egzanp, kote ke e avyon an tonbe a, enben fò pilòt la ki la ki soti a, enben li menm pou l pa rete kote bagay la fèt la. Fò l elwaye l o maksimòm. E misye mache, mache, malgre misye blese, misye mache, mache, mache, mache, e li ale. Li di, yo di ke, spesyalis yo di w bon, misye ka, misye ka fè konbyen jou pa manje? Yo antrene pou sa. Men sèlman sa yo bezwen, yo bezwen dlo, yo bezwen aparèy GPS la paske se nan lè montay ke bagay sa ye. Donk m panse ke se te yon se te yon operasyon sovtaj e ki ki vrèman odasyez. Men Valerio Sann si yonn nan kote ke anpil moun gen atansyon sou li se Liban paske Liban non gè ke li pat chwazi. se paske tou tou senpleman Hezbollah la e Izrayèl di fò l fini a Hezbollah. E maten ankò nan moman gen sese l feu a yo atake ke se Bekaa, ke se Bewout nan sid Bewout e yo yo fè pit atè e yo kontinye ap frape e yo di jodi a la yo frape seryezman. Yo menm yo pa nan karantyèm jou a non fò n pa bliye ke se le 2 mars ke yo te kòmanse frape e Hezbollah nan Liban men pou Izrayèl se depi le 28 fevriye donk Valerio son gè la 2 semèn, donk tout moun ankò ap retni souf yo, 2 semèn se pral vit pase e nou pa konn sa k pral pase aprè.
Toutafè Jacquelin. N ap tann pou n wè, paske se yon lagè kanmenm ki mete lemond an sispens. Tout moun ap tann sa k pral pase. Bous lan afekte onivo finans, onivo ekonomi, gaz lan li menm nou remake sa k rive atravè lemond, menm ann Ayiti nou afekte tou, moun pran lari ann Ayiti la, nan Pòtoprens, y ap rele anmwe gaz la monte men otè. Sou lòt kot nan dè Etazini an, eben, East Coast lan, se sa, yo gen gaz ki jiska, yo fè konnen, jiska 10 dola le galon. Donk sa yon ti jan grav. Donk yon gè ke n ap swiv pou ou de trè prè, Jacquelin. M panse ke se trè enteresan ke nou, nou vin avèk segman sa a pou nou eksplike moun yo ki sa lagè a ye, ki sa k genyen ki, ki anje lagè a. E evidaman dè deta ase enteresan ke w sot eksplike la, e fòs de frap. evidaman de la plus grande puissance du monde les Etats-Unis, presizyon yo nan rekipere yon pilòt ki te tonbe, eksetera, eksetera, nou wè menm yon Pete Hegseth ki li menm tou ap fè djòlè menm jan avèk Prezidan Donald Trump, anfen yo bat estomak yo, Pete Hegseth di menm, menm si li di ke Iranyen yo sipliye, yo mande gras, yo mete ajenou, Pete Hegseth wi kap eseye dekri sa nan konferans de près, li di ke yo mande, yo mande padon, yo mete ajenou pou di sivouplè, fon kanpe, pou yo jwenn seselfe sa, kanpe tire sa. Konsa tou fòn di di kote Iranyen li menm, sa se. Sa w t ap pale de li talè a la, la perspective dans la guerre, ebyen guerre de communication sa a, Iranien, menm pou pilot lan ke Etazini te arive e anfen repeche, yo te arive sove l, nou di Iranien yo menm yo montre bò kote pa yo te gentan pran pilot lan yo menm. Yo te fè tout yon pwopagand otou de pilot sa, montre ke gade non yo gentan pran misye la, yo te menm, sa vle di ke lagè sa fò n swiv li ak anpil atansyon e fò nou fè atansyon pa enfòmasyon k ap vin jwenn nou tou, paske dè de kote, E men ankò yn fwa si la verite ki pèdi nan bgy sa paske nou pa konn sak vrè nan enfòmasyon ke nap jwenn sou rezo sitou Jacquelin. Wi Valerio se sak ke gen genyen konn bay nouvèl men gen konn tande nouvèl tou paske lè w tande Iran ap pale son koze lè w tande Lèzetazini ap pale son koze menm pou sovtaj la ke prezidan Donald Trump avèk jeneral Kane e pit Hegseth Ratcliffe ki se direktè cia, enben tout moun sa yo montre w ke se yon gwo bagay yo fè. Alò ke Iran di ke se yon gwo echèk li ye paske yo kraze 4 aparèy. E se vre gen 2 aparèy ki te a 2 avyon ki pa ka ki pat ka repran vòl. E bon, Prezidan Donald Trump relativise l, li di ke se yon ansyen aparèy, men il arrive ke 2 aparèy yo pa ka remonte o pwen ke yo oblije eksploze yo. Eksploze yo pou premyèman pou Iran pa al pran yo pou l fon kanpay medyatik pou l moutre lè kòmta sa n ta rele an dwa kò di deli a. Dezyèmman, nan nan avyon an tou gen enfòmasyon ke yo kapab jwenn. Enben tou sa fè ke yo egzekite e yo kraze avyon pou yo pa jwenn anyen nan avyon. Donk pou Iran, se yon gwo echèk li ye paske gen 4 aparèy ameriken e gen dèfwa menm yo menm di 5. Ta sanble ke 2 elikoptè avèk 2 avyon, donk tout sa ankò se. Gen yon avyon ki, ke Iran menm te atake menm kraze, Iran fè konnen, e Lèzetazini te admèt tou ke yo te pèdi avyon sa a nan, si w vle, flòt lame de lè yo a, se yon avyon entelijans, se yon avyon ki la kou yon satelit ki pou dirije lòt avyon de gè yo ki kote yo prale, ki kote pou yo atake, e m panse ke se te yon gwo pèt yo ta fè konnen pou Lèzetazini nan sans sa a. Antouka, Jacquelin, yon lagè ke n ap swiv de trè prè pou tout moun ki branche la k ap gade. Valè yo gon bagay ki trè enpòtan kem ta renmen siyale dwa de pasaj ke pa egzanp Iran mande pou pase nan detwa dòmoz la kòb sa se pou bay se pou yo bay li lan lajan chinwa ou byen an kripto monè sa vle di ke lè ou fè se la wi ke Iran Iran fon gwo kou laj ak lè ekonomis yo tap diw la Iran fon kou la chin nan bagay la tou echèk e mat wi echèk e mat la chin se la chin ki pa dèyè oh la chin ap jwe la chin ap jwe.

lòt ekstansyon tou paske si peyi gòlf yo vin trè yo vin wè yo ap sibi twòp yo antre nan gè la bon la frans li menm li di ke li klè sou sa li pran tankou Emmanuel Macron di nan son bo fransè li di ke il fo reyouse la postur son son postur defansiv ke li kenbe Espagne di li pa nan bagay konsa menm li di li pa nan lagè se sak fè ke prezidan Donald Trump pa kontan avè yo, li joure yo ke se mesye lotan yo, li di ke Japon pa avè l, la Chine pa avè l, bon li bay yon ti flè pou Kore di Nò se ki è trè patikilye pou Kim Jong Un, donk se yon gè patikilye ke n ap aprann anpil, sa vle di moun ki vle aprann, enben w ap aprann anpil nan jeopolitik, nan kominikasyon de gè, nan ekonomi, nan finans, nan petwòl, donk Se yon inivèsite ki ouvè la malgre lòt kote trè negatif paske lè w pran yon peyi tankou Liban ki genyen pa egzanp plis ke mil konbyen moun ki pèdi lavi yo epi gen plis pase 1 milyon moun ki deplase oubyen ki deplase a lentèn oubyen ki oblije totalman kite Liban se de aspè ki trè trist. men se gen igon aspè didaktik e filozofik osi e ifo konprand le kote le kote relijye de liran sa vle di lè on ameriken mouri avèk lè on lè lon lè on iranyen mouri li pa gen menm siyifikasyon relijyez paske pou yo yo menm enben bon se nòmal de mourir pou la patrie men lè on pitit ameriken mouri enben mourir pou Allah.
Hey, Se Allah lè mou la, ki tout mande ansanm pou yo mouri pou Allah. Mwen. Voilà, voilà. Tout afè. Tout sa se. Yon patikilarite pou nou fini Jacquelin sou Liban ou byen di a juste tit Liban ki afekte nan gè sa podyab. Nou di podyab paske Liban pat nan gè li menm. Se yon gwoup ame ki anndan sou teritwa li ki rele Hezbollah ki nan gè avèk Izrayèl. Lap pran gwo frap. Yon Liban ki jwenn kanmenm koneksyon ak Ayiti hein paske gen anpil famiy Ayisyen nou konnen ki de rasin, souch rasyal, Libanèz. Donk genyen kanmenm dè Ayisyen, dè fanmi mwen m konnen an Ayiti ki nan moman la gen kè sere paske gran gran gran paran yo se nan peyi Liban ke yo soti e kèlke pa e Liban konekte ak Ayiti e sa son koneksyon patikilyè pou nou menm. Antouka, on lagè ke n ap swiv pou de trè prè e se sa k fè de tanzantan Jacquelin li toujou on plezi pou nou vini pou n eseye eksplike moun yo e pataje sitou enfòmasyon ke n pote ba yo sou kesyon lagè sa a Jacquelin. Wi, efektivman Valerio, se yon fenomèn, yon fenomèn mondyal e nan lespri menm di gran vilaj, tout bagay ki fèt eben gon lòt peyi ki konsène ladann, nou wè jis kote nou ye bagay la fèt nan rejyon Mwayen Oryan men nou menm nou jis nan Karayib la men nou sibi e tout enpak, pa tout non men nou sibi kanmenm enpak gè a e ou pale de lyen ki genyen avèk de famiy ayisyèn ki ap viv an Ayiti men ki gen sous libanèz, eben tou sa fè le fenomèn di gran vilaj, se te yon plezi Valerio.